Coucou tout moun, byenveni sou chanèl la, non mwen se Kira, la diva du 24 sou tout rezo sosyom yo, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, si w poko abone ak chanèl la, m pa konn sa wap tann, ok, m pa konn sa wap tann, klike sou bouton subscribe lan, aktive klòch notifikasyon an te ka notifye chak tan m poste yon on videyo, m poste videyo chak semèn sou chanèl la. Vini nan ti fanmi an, vin nan Gang nan. Ouch! Kòman nou ye? M espere ke nou anfòm. Mwen menm, sa va. Nouvo semèn, mwa poko fini. M espere ke nou te gen yon bon Sen Valanten. Mwen menm, si w ta vle konn kòman Sen Valanten m nan te ye, ale sou chèn vlòg mwen an, Kira la Diva. Lyen ap anba a nan deskripsyon an. Al suiv mwen, Kira la Diva. Ok? M met non pou nou la. Kira la Diva. Nou prèske 300 sou chèn sa a. Map ret tann nou. Merci! Ann pase dirèkteman nan sijè videyo a, kote nou pral fè yon Q&A sou Instagram mwen, si nou pap swiv mwen, sa nap tann? Ladivadj 24 an un sèl mo. Si w pap swiv mwen, al swiv mwen, paske se la nou gen opòtinite poze m kesyon, gen moun m reponn prive, gen moun m reponn an videyo, e se sa m pral fè la. Ok! Men kestyon, si nou tande bri, se kòm dabitid, pa gen lekòl, se vak kanaval epi ti kouzin mwen yo, whatever, what, what, what, lakou an an ebulisyon. Brèf, an nou kòmanse avèk premye kestyon an. Premye kestyon an se, n ap pran pati biznis lan anvan epi pati lifestyle e pèso a aprè. Premye kestyon an se, ki biznis ou ka konseye yon jèn parèy ou fè? Ki biznis m te ka konseye yon moun fè, yon jèn parèy mwen? Li pral depann de ki kote w ap viv, ok? Sa an nou An nou vrèman, vrèman, vrèman reyalis sou sa, li pral depann de kote w ap viv. Ban m fè yon pòt la. Jan m t ap di an, li ap depann de kòman w ap, de ki kote w ap viv pou ou te ka vrèman di men ki biznis ou ka fè, men ki biznis ou pa ka fè. Paske an vrè, prèske tout biznis aksesib depandaman de ki fon ou de départ ke ou genyen. Men si wap viv an Ayiti, ann reyalist parce ke bagay yo vrèman ensèten an Ayiti surtout depi 2018, fen 2018 jiska dat bagay yo vrèman ensèten an Ayiti. Ou pa ka envesti w nan tout biznis, nan tout bagay ki ka fèt. Premye sa m te ka konseye yon jèn parèy mwen fè, se fè de biznis ki pa mande ke ou genyen yon lokal pou al fè l parce ke Li de 1 se anpil envestisman ke li ye, de 2 li riske tou paske ou pa konn koman bagay yo ap mache enstabilite a pa fasil. M pa konseye okenn moun sitou si ou sitou si ou jèn pou kouri antre nan yon biznis kote wap bezwen yon lokal e ki ta premye biznis ou tou. M pa di w pa fè l men se pa yon bagay m ta konseye yon moun al fè. Sa se pa konseye. Sam te ka konseye ou fè se fè de biznis ki nesesite ke ou ka use telefon ou, ou ka use laptop ou pou fè biznis la mache. Koman? Sa. Se achte de pwodwi pou revann. Sa son bagay ki tre fasil pou fè. E pa nenpot pwodwi tou. Semen sa yo, ou swiv sa ki a la mod. Tan kou gen pil moun ki renmen mete lace bagay sa yo, ou ka vann lace si se pwodwi sa ou anvi vann. Ou ka vann lace, gen anpil moun ki fè braslè kounya paske anpil moun mete braslè, cheviyè, braslè nan sentu, tout bagay sa yo, ou ka fèl. E medam yo vrèman trè styling, mesye yo vrèman trè stylish semèn sa yo tou. Ou ka achte rad pou revann epi ou byen tou ka kreye de modèl an fonksyon de pwòp gam pa ou. Ou kòmande an gwo, on stil de rad epi ou mete logo sou li, ou fè stil ladan l ou mande founisè ou men kòman w vle l pou te ka revann de fason pou te ka gen yon brand new choz pou ou bay sou mache an ou ka fè pwodui tou paske sa son bagay ke whatever jan ou bay yo ye a nou toujou itilize nou toujou bezwen bagay pou n benyen nou toujou bezwen bagay pou n penyen tèt nou nou toujou bezwen e rad pou n met sou nou e byen ke youn pa vrèman mache a menm vitès ke lòt men yon moun kòm biznis ou te ka e. fè pwodui, si sa enterese w nan bagay kosmetik yo ou ka fè pwodui, oubyen ou ka achte pwodui an gwo pou w revann, de pwodui tankou chanpou, rens, ou ka gen kontak avèk yon founisè pou l pase pa ou menm epi ke li fè yon sòt de pri ke li ba ou de fason ou te ka vann li prèske menm pri sou sit lan ou fasilite moun yo jwenn li. Ou ka fè de hoodie, mayo, paske sa yo trè pòte, anpil moun genyen bèl logo, bèl slogan ke y ap mete sou. sou mayo epi ke yap vann sitou lè moun yo pral nan pwogram ou ka pwopoze sèvis sa tou si w konn fè design lè moun yo ap fete si w konn fè patisri ou ka fè de pwodui ke wal pwopoze nan de biznis tankou de patisri lekòl ou ka pwopoze yo sa ou pa nesesèman bezwen kòmanse Gwo pou gentan wè ke ou se si m di w fè patisri pou gentan wè w ke w se jan patisri 56 epidor mari belior bagay sa yo pa gentan wè w konsa vize pou konsa men pa gentan wè fò ta gon debi menm jan avèk moun sa yo paske se fo yo menm yo te komanse piti tou e ou ka sou sou gen opòtinite pou pati Ou ka pati pou rantre, ou ka vann dè pwodwi jan moun k ale Sendomeng yo ka achte sandal tout bagay sa yo ou ka fè l pou revann. E makiyaj ou ka vann makiyaj, si w konn makiye ou ka pwopoze dè kou de makiyaj, ou ka makiye moun pou dè okazyon. E si e koud ou konn koud, ou ka koud, ou ka lanse menm pwòp de tip de rad paw, gade kounya modèl de mask ke yap fè yo, franchman m wè gen anpil moun ki rete sur le basique alors si gen de bèl mask kap fèt e franchman franchman franchman si m te konn koud m tap ajoute de mask nan koleksyon m yo pou m vann paske gen de mask ki merite vann kouw na oblije ou stylish kouw si se manicure pedicure ou konn fè gen anpil moun ki pa vle ale nan studio de fason pou yo pa e. Social distance reg e oblije. Si w konn fè sa, ou konn fè akrilik bagay sa yo, ou ale ou pwopoze moun sèvis pou al fè l a domisil pou yo byen ke ensekirite an Ayiti se pa tout kote m ta konseye w pou ale. Si se taksi ou ka fè, whatever, paske pa gen so metye, pa gen okenn bagay. Si se peye yon kal, peye yon moun pou met alonj pou li, ou pwopoze l sèvis ou, ou ale lakay li oubyen li menm li vin lakay ou, ou fè sa yo. Si se lès ou konn mete, si se lès ou konn fè. Gen anpil de ti Ti choz ke yon moun ka kòmanse o depa pou l te ka gen yon fon pou l kreye yon gran biznis a lavni. Se sa m te ka konseye yon jèn parèy mwen fè, paske mwen menm mwen kòmanse pa fè de pwodui, de pwodui ki pa nesesite ke mwen fè anpil demach, men de pwodui tou ki vrè, ki veridik, ki bon, e ke m konnen ke moun ap bezwen, paske mwen fè yon etid di mache, mwen sible, byen ke de fwa li difisil, nan yon mwa ou ka fè Ou ka vann 2 pwodui sèlman, men nan yon lòt mwa oubyen nan yon semèn ou ka vann tout pwodui w yo epi w sold out. So, vwala se tout sa yo m te ka pwopoze yon jèn parèy mwen fè. Panse a tout sa, a mache ke li genyen an, a nich li, panse a ki fasilite l genyen, ki opòtinite li genyen, ki skills li genyen, e sa m te ka konseye l. Vwala. E, n ap pase nan dezyèm bagay la. Biznis labèl Kibò m ka fèl label transparan pou rouj a lèv yo euh m panse ke m gon bagay la m panse ke moun nan ap pale de jan de label sa yo jan ke yo mete label lan epi ou wè tout pwodwi a yo vrèman cute yo vrèman nice euh men yo vrèman pricely tou. E mwen menm pou bagay mwen yo se mwen ki kreye pam yo epi gen m prent lakay mwen gen m prent nan prent label ok prent label se li yo m itilize an ayiti se yo menm mwen just fin prepare bagay mwen yo epi m voye l m transfere ba yo m di yo men ki gwosè m vle yo men kòman m vle stickers mwen yo kòman m vle tout ou voye dimansyon yo pou yo yo mete yo epi yo prent yo pou yo se sèl yo. avè yo m vrèman gen kontak se sèl avèk yo ke mwen ke mwen fè eksperyans e kpui sa te mache map mete non an la pou ou se prent labèl m kwè l rele wi se prent labèl men m konnen gen lòt gen de lòt moun ke m konnen tou ki fè l men ki chè ki se pa ki chè men tank wap peye plis kalite plis non plis sesi plis sela. pri an ap plus pou ou so men map refere ou prent la bel byen ke fok ou la fok ou swiv koman bagay la pi pou di men sa ou te vle men sa wap chèche men dimansyon ou vle a defwa ou ka menm dwe vin avek kontenan yo pou montre ou men sa ou vle an men li vo la pèn paske yo abòdab yo ase abòdab yo fè yon bon travay lè bagay la pap bon koulè yo pap bon bagay yo pap bon yo di ou sa. Bon mwen menm yo te dim sa men m pa konnen si y ap di tout moun sa men yo te vrèman byen travay avè m. Prent la bèl se la m aprefere yon moun. Se lakay yo m fè tout bagay mwen yo nèt nèt tout enpresyon m yo se lakay yo ke m fè apa de enpresyon ke m fè lakay mwen de bagay rapid ke mwen fè lakay mwen pou shipping entènasyonal yo. Vwala. Men prent la bèl yo fè l trè byen. Trè byen trè byen men apa sa gen Henri Deschamps. Wi les imprimeries Deschamps yap fèl pou ou gen Print design ou byen ticket zone yon bagay konsa yo wi kote yo fè carte yo lè gen program pou vann nan yo fè yo fè label tou men tout sam chanje yo map mete yo pou ou nan ekran. E nap pase nan. Yon lòt kesyon biznis li te genyen. Eske li pa t difisil pou ou jwenn founisè pwodui cheve yo? Wè. O wi! San m pap ba w manti, li te difisil pou m jwenn founisè pwodui cheve m yo. Sa m te fè o depa, mwen te achte jan nan men revandè yo, se pa pwodui yo ke m achte nan men revandè yo, men se base mwen yo ke m achte nan men revandè yo, paske gen moun ki achte jan an gwo doum, gwo galon, yo mete nan, yo anbouteye epi yo vann ou. Se ki vle di ke ou menm kounye a lè w ap fè pwodui ou yo, pri yo vin pi chè, ou aksepte pèdi sou tèl bagay pou genyen sou tèl bagay. E A force de recherche paske depi wap fè biznis fòw fè anpil recherche li konn minwi une heure deux heures du matin map chèche map chèche sou entènèt aprè aprè de premye sòtim yo gen de pwodui kem t achte ki pa mache ki pat bagay tou senpleman paske founisè kem te jwenn nan pwodui an pat bon e son bagay ki vrèman degoutan paske son Kantite kòb ke w te envesti ou pèdi paske w fè tès pwodui a pa mache. Ou pa ka vann yon bagay ki pa mache, wap ka di wap eseye l kanmenm. E m byen sonje tou ke gon pwodui ke m te mande, se te yon founisè d'huile, m te di l m bezwen l'huile 100 pou 100 pur bagay sa yo. Li di m wi l'huile li an 100 pou 100 pur tout bagay sa yo, sèlman l melanje avèk l'huile mineral. M mande w yon l'huile like m te mande li l'huile d'amande e. nim bagay sa yo wi yo pur men yo melanje avèk lwil mineral si w gentan ap presize m ke yo melanje yo dilye avèk lwil mineral lwil koko se ke lwil ou a pa 100 pou 100 pur paske gen de pwodui m fè m pa met lwil koko gen de bagay m pa itilize lwil mineral ditou why w ap di m ke lwil ou an pur epi ke li melanje avèk tout lòt bagay sa yo sa vle di fòk ou fè atansyon tou avèk fournisseur paske Founisè w yo, de founisè ke w genyen yo, li pral depann de kòman pwodwi w lan ap soti. E sa m ta rekòmande w pou w fè, se ke si w gen yon founisè, fòk ou si ke founisè ou an ba w bon pwodwi, ke omwen li gen yon sètèn, sa m te ka di, yon sètèn. Renome ou byen bon bref. M bliye term nan men fò fòk moun sa lè si yon bagay pa mache ou gen fich ou gen papye pou te ka di men sak pase men sak pase pou ka idantifye paske tou lè se pwodui cheve ke wap fè pwodui kosmetik ou genyen yon fòmilasyon ke wap swiv fòk ou ka wè an depan depadaman de fòmilasyon an ki pwodui ki pa mache. Alò wi l difisil pou te jwenn founisè yo, e lè w resi jwenn yon founisè ki byen mache, franchman, w ap fè yon bon patenarya avè l, sof si pa gen ankenn lòt bagay ki ta vin bay, w ap fè bon patenarya. M konseye yon moun olye w ale nan men revandè, m pa di w pa ale nan men revandè, gen de revandè ki kòmsi se te gwosis yo te ye, men Pito ou al eseye chèche sous founisè w yo ke ou ale nan men nan achte ti bagay nan nan dè antrepriz ou achte ti boutèy lwil ou achte ti boutèy e ti bokal bè pu non pito ou achte yo an gwo ou peye yon shiping li pran yon tan pou l vini oubyen ou ale nan men yon founisè menm si li fè w peye yon pri ki pa ta vo l men ou ale nan men founisè ayiti ki vann dè pwodui ki ou konnen ki bio ki san pou san sa w mande l la. e pou fè pwodwi ou e pou fè de pwodwi ki bon, ki pur, ke kliyan ap vin remande w ankò. Paske gen kliyan, nouvo kliyan, li pi fasil pou gen nouvo kliyan ke pou gon kliyan ki retounen vin achte pwodwi a nan menw. E sak fè chak tan m gon kliyan ki t achte nan menm ki retounen achte, ki mande m yon lòt pwodwi ankò, li fè m santi m ozanj paske li te satisfè de premye pwodwi a, se sak fè l ka retounen ankò. Alò, Fè atansyon lè w ap chèche founisè, founisè ou yo depann, de founisè ou yo depann avni biznis ou an tou. Si founisè ou yo pa bon, pwodui yo pap byen mache pou ou, wap strese, anpil bagay pral mal pase e pwodui fini an pap avantaje. Alò, fè lis founisè, konpare pri, konpare avantaj, konpare dezavantaj avan ou fè acha w yo. Men li nòmal tou pou fè erè, se de erè w yo ke wap aprann tou. Map di ou a trè vit pou yon lòt videyo. Pa bliye ke m renmen nou anpil. I liss you so much. Bizou bizou. Bye pou yon lòt videyo.